e ke tout men manb non pa la menm fonksyon. Ensi, nou ki som plizyè, nou fòmon yn sèl kò. An Kris, e nou som tous manb les uns des autres. Puiske nous avons des dons diferan selon la gras ki nous a ete akòde, ke seli ki a le don de profesi egzèse sinon l'analoji de la kreyasyon.

Pandan w t al lapriyè a, te gen yon bagay ki pase ki pa t vrèman fin nan sans mwen. M te di fò m rele ou menm avèk manman m pou m esplike sa. Men m pa konn kot manman m ye. Manman m nan chanm dèyè a? Manman m la wi.
Manman?
Wi. A rezon wi, e la m te chita yo pase sou mwen pa relem. Se pye papa w pran. Sa genyen? Bon eksizem wi manman m pase la m pat wè si w te chita la non. Bon fon ti vin kote m nan m pale yon pawòl avè w paske gen yon bagay ki te pase e ou menm a papa m ki granmoun kay la fò m eksplike nou sa k te pase a. Humm chaj.
Mwen menm ou anperè ochanbo. Kriminèl sou latè. Pou kouvèti oze l. Pou l fè m sa. Yon ti moun. M vin fè tout entèpelasyon m nòmal. Balbati vin avè l pou dyab la brè san, pou tout bagay fini. Men de no jou m ap travay sou misyon sa a pou kouvèti pase byen devan m. Manti.
Wi mwen wi. Bon apre sa ou anfom manman. Bon semèn sa m remake m wè vizaj la chanje. Epa w pa reponn. E sa m pral di w. Ou pa byen avè m.
Kòm ou di w bezwen men mwen. Bon pandan ou ta al vann pèpè epi ou menm avèk frè m nan epi papa m menm te al lapriyè sou mòn nan pi wo a. Epi mwen menm, mwen te rete la avèk ti bebe an, menm si w pa dakò l la, men kanmenm, mwen te oblije rete avè l, pandan n ap jwe. Talè, pa di m dekoupe pawòl ou non. Depi se afè ti bebe sa, mwen tou di m leve. Cheri, si l ap pale avè w, faye se koute l, men pou ki rezon? Kisa m pral koute l la a? Men se pitit ou l deja ye. E menm ti pitit la, mèt di se pitit paw li ye tou. Pitit pa, ou serye cheri? Kòman m pa serye a cheri? Kouvèti ap mouri kanmenm. Kouvèti, han! Mwen menm anperè Rochambeau. Fòk tout djab mwen achte yo pa ta gen pouvwa ankò pou m ba l a manje mesye. M ap manje l e m ap manje menm kaka nan bouda l. Kouvèti wi. Manti, tankou yon timoun piti wi lèm pran misye, men kounya frèt la vini poul kalem ankò wi. Si gen lè manje manje bliye wi. Humm pap dil anyen non kontinye cheri.
Ey sa epa anperè rochanbo k pase kotem nan la. Epa kalòt non. Anperè rochanbo! Anperè rochanbo! Se yon pitit Bondye ba nou pou nou leve pou li menm jan avèk 2 sa nou gen yo.
Ou di l pitit pa w ou pa pitit pa m. Pitit nou.
Nou.
Ke w vle l, ke w pa vle l. Bon. Men, manman, eseye konprann mwen tou. Si m ap pale, ou pa ka, ou pa ka annik antre ou di, m mèt tou di w leve, e nan kay la ou ye, sa m ap di a tou, li apati avè w tou, ni frè m nan, si l te la tou. M ta oblije rele l pou m pale avè l. E pa Pachou a, e pa Pachou a sa ke, ki pa vle w pale. Dayè m t ap pale, li gentan reponn. Pa Pachou a, se avè l pou w pale. Ebyen ok, m ap kontinye. Pandan n ap jwe jwe, epi, voup mwen wè l pete yon kri, l ap kriye san sans. Kriye, epi mwen menm. Pandan se tan m santi lespri m toumante, tout kò m ap tresayi, se nan menm moman an tou mwen vin wè se yon vye nanm. Kòmsi Espri de Dye ap revele m se yon vye nanm ki vin nan kay la ki vin chèche ti pitit lan. Bon, mwen menm, akoz papa m ap priye e mwen menm. M deja ap swiv tras papa m nan, espri de Dye k mete nan mwen an ede m konprann kèk bagay, mwen oblije lapriyè pou m chase vye nanm sa. Anperè Rochambeau! Anperè Rochambeau! Anperè a! Anperè a!

Sam pa ladann. Se tout sa map palew la wi gade kounyea la ou timoun ou metel andan kay la ou tande move sesi pou rapòte la se ou ki fè tout bagay sa yo mpap pran sa nan menw ditou ditou se akòz de ou paskem tande ou gon timoun li tap al fè sakrifis avèl kounyea timoun sa ankò vin tounen djab andan kay la pou mwen mpap pran sa mpa ladann ditou ditou. Non!
Anperè Rochambeau. m pa bliye. Kontra ki te vin pran lakay ou a, se mwen ki te mennen moun nan ak madanm mwen. M pa ka bliye. Menm ke kontra a, se pa mwen menm ki te pran l. Men, se mwen ki fè pèd. M pa ka bliye. Papa Rochambeau, ebyen. M te gen yon dizon ansanm avè w. Ak tout respè, m vin kote w. M vin peye w. Ou wè mwen menm, Anperè Rochambeau, kote m soti a gen.
Ou serye la Mimi? Humm. Koman si m serye a? Koman sa? Yon timoun ou pran nan lari m pa konn kote w sot avè l, ou di m se sakrifis yo nan fè avè l, sesi selot bon kounye a la ou vle pou m serye avèk sa w ou ap di sa a? Koman sa? M pa konprann. Kisa m pral konprann nan w? Sa m pap konprann lan m pap konprann ditou. M pa konprann. Men manman fò w eseye konprann tou. Menm Bondye ki bo w.

Misyon sa a, li pran twòp tan. E se si. Wè misyon sa a, li anile.
Men kòman sa papa? Kòman misyon an anile a? Men se kòb la m pot ba ou.
Pitit gason m, misyon sa a anile lontan. Ou konnen, misyon sa a, se pa mwen menm. Ki fè l se Dyab la ki pran tout angajman nou, ki te rezoud sa pou nou. Nou pran tout tan sa, nou pa janm vin peye. Nou panse Dyab la li menm li pa bezwen fonksyone, li pa bezwen, li, li, li pa bezwen fè, fè, fè tout lòt travay li yo? Sa w vle di la, cheri? M p ap ret la ankò! Ou konn sa m konnen. W ap rete. e pitit mwen ap rete.
Kòman m ap rete?
M pa p ret anndan kay sa a ankò. Oubyen w al antre m nan lòt kay ban mwen, m pa konnen sa w ap fè. Men m pa p ret anndan kay sa a ankò. Men manman, fò w eseye konprann. E vre?
Konprann ki sa? Dayè papa vin ak yon timoun anndan kay la, m pa konn kote l jwenn li, kote l pa jwenn li, epi movèzespri ap antre sou mwen anndan kay la, epi w di m konprann? Konprann nan ki sa? Mwen menm banm diw, map di ni ou menm sa ni papaw sa. Si ke nou pa met timoun nan deyò mwen map sot nan kay la. Premyèman map sot nan kay la epi map divòse a papaw. Gade dat!
Mwen menm mwen pa fete. Men si se pou fete papa Rochambeau ou ka toujou fete. M pot anpil lajan pou ou.
Ou wè! Dyab la di, Se san, se san, se san ki pou koule! Li fè twòp tan! Li fè twòp tan! Se san ki pou koule! Oke! Men Anperè Rochambeau, si se san ki pou koule. Pa gen anyen pou di sou sa! Ou ka touye kabrit, touye kochon, touye bèf. Epi tou, m ap di nou sa ankò!

E la wi mwen bay madanm mwen moute l moute l pa menm oh oh. E la wi l mande fòk nou lapriyè anpil m sispèk toumant lan ap pase pa manman m pou l antre nan kay la. Pitit gason m sa w di a reyèl bon depi lè m sou mòn nan m ap lapriyè lè m ap lapriyè m santi sentespri a ap di m lapriyè pou mezon an lapriyè pou mezon an gen atak k ap fèt. Yon pit gason depi ou kenbe la bondye ap pase avèw li pral lwen avèw wi m mèt kwè sa.
M pa konn madanm pa bon m pa konprann madanm mwen menm m pa konn kisa m fè madanm mwen men madanm mwen menm rive di si jounen jodia m pa m pa itil bon antouka pitit gason m jan madanm mwen leve a la m pa kontan m pa dakò epi fòk m al gade tou sak pase fò m al konvenk li kanmenm pou m pale avèl. Pase m pa ka rete konsa pou m kite satan ap jwe nan fwaye an e m pa p pèdi madanm mwen.
Sa pa sipoze fèt. E Bondye ki te ba ou l, l ap ret la nèt. Wi, epi m pral konsilte evèk la tou pou jan bagay yo ye la, omwen li ka vin fè yon ti pale ak madanm mwen. M panse tou, lè yon moun pa ka fè yon bagay, lè nou de ki fè l, li vin pi solid, m panse. Madanm mwen ka esi konprann yon sèten de bagay apre m fin pale avè l. Ok, dakò.
Antouka piit gason m, kontinye priye e Bondye ap kontinye ouvri zye nou. M pral m ap swiv madanm mwen m wè kote l ye. Ok, dakò. Touye kabrit, touye bèf, pa yon pwoblèm non. Dyab la ka fè-w tounen bèf. E se si, li pa, wè, Dyab la di, si m pa ka ba-l san, oswa m pase, oswa w pase, oswa tout ras ou, rasin ou pase. Wè, m pa ba-w manti. Konnen m pa ka pase, paske se mwen k travay avè-l. De tout fason, se nou k pou pase. Kyèt mesye!
Kounye w rann sèvis k ap mennen chagren sa la. pèdi pitit mwen, e kounye a, lavi m menase, lavi tout fanmi m menase. Papa, gad sa w ka fè pou mwen non. E kòb la wi m pote, e kòb la m pote ba w. M pote anpil kòb wi. Anile bagay sa non papa. Gad sa w ka fè non. Se ou menm sèlman ki ka fon bagay pou mwen. Pitit mwen nan lari depi kelke jou. M pa jwenn li. M pa viv byen non anpè Rochambeau. M pa viv byen non. Gad sa w ka fè pou mwen non. A ben, pitit ou a a ki nan lari a, se paske nou pran twòp tan wi sou misyon an. Dyab la, se san ki pou koule. E depi jodi a. San ap koule. Ebyen anpe Rochambeau map fin baw kob la map achte yon bèf ba ou pou san ka koule. Twòp pale, son sèl bagay m ka fè pou ou, se sof mal bati m ka rele pou ou, mal bati! Men papa, kiyès ki mal bati a? Se yon bèf wi m di map baw.
Sa lè w pral konnen. Men papa, m ka baw yon mouton tou? Wap jwenn kabrit san ap san bèf dyab la ap jwenn san poul bwè papa. Se san wi kap koule.
Anmweyy anmweyy anmweyy anmweyy anmweyy.